Today I'm so happy to be here with you on my channel Savoir Plus 20 Salut tout moun Mwen espere ke nou byen Non mwen se Patrick Charles Jodi a mwen vrèman kontan pou m la avèk nou sou chanèl pa m nan ki se Savoir Plus 20 Jodi a mwen pral anseye nou pwonon sijè yo an angle Today, I'm going to teach you the subject pronouns in English. Let's go. Men jis avan mwen anseye nou pwonon sijè yo an anglè, kite m di nou kisa ki yon pwonon dabò. Before teaching you the subject pronouns in English, let me tell you what a pronoun is.

The subject pronouncement English, all Pwonon sijè yo an anglè se, I, you, he, she, it, we, you, they, I,

I sinifi mwen. You sinifi ou. He, she, it sinifi li. We sinifi nou. You sinifi nou. They sinifi yo. Pa bliye, nou itilize pwonon sijè yo pou evite fè repetisyon yon mo nan yon fraz. Lè nou gade la nou wè hi, shi, et sinifi li, wi, you sinifi nou. Ebyen mwen pral montre nou kòman nou kapab itilize yo. Nou tout konnen kòman, kilè nou itilize I. Nou itilize I se lòske, mwen itilize I pa egzanp se lòske se mwen menm k ap pale. Pa egzanp, I speak English I speak English Mwen pale angle Mwen itilize you Se lè m ap pale de ou menm oubyen m ap pale avè w How old you How old you Kòman ou ye Ok Kounye a Pou evite repetisyon yon mo nan yon fraz, m pral montre w ki lè ou kapab itilize he, she, it, we, you, they. Ok? Mwen itilize he se pou yon non maskilen sengilye. Depi non an se yon mo maskilen sing se yon non maskilen sengilye ou kapab itilize he pou li. Pa egzanp, John is tall and he is intelligent. John is tall and he is intelligent. Ou kapab di his tou pou kontrakte l, pou fè kontraksyon an. Ok? Jean gran e li entèlijan.

Paske moun ki pral tande sa wap di a, lè li tande mo a repete 2 fwa konsa, li pap bon, son an pap sòti byen nan orèy li. Ok. Nou itilize she, se pou tout non feminen sengilye. Pa egzanp,

Olye poum di Diana is a teacher, Diana teaches English, mwen ranplase Dayana ki se yon non feminen sengilye pa she pou evite repetisyon mo Dayana nan fraz la. Ok. Nou itilize it pou animal. Pa egzanp, The dog is big, it's also hairy. The dog is big, it's also hairy. Chyen an gwo, li gen pwal sou tout kò l tou.

Nou itilize e tou pou yon ti bebe ki nou pa konnen sèks li. Lè nou di nou pa konn sèks li, sa vle di ou pa konnen èske se yon tifi oubyen èske se yon ti gason. Pa egzanp, For example, The baby is very small. It only weighs two kilos. The baby is very small. It only ways to chaos Ti bebe a Li piti anpil Eske nou konprann? Li piti anpil Li peze sèlman 2 kilo The baby egal a 8 la Olye pou m di the baby is very small, the baby only weighs two kilos, mwen ranplase the baby pa it pou evite repetisyon mo baby a nan fraz la. Èske nou konprann? Nou itilize wi. Ki lè? Nou itilize wi, ki sinifi nou an kreyòl la, se lè ke mwen menm, mwen patisipe nan aksyon an. Pa egzanp, You and I went to the movies, we all tired. You and I went to the movies, we all tired. Ou menm avè m te al nan sinema, nou fatige. La a, mwen patisipe nan aksyon an, ou wè nou fatige. Nou fatige. Mwen patisipe nan aksyon an. Difèke mwen patisipe nan aksyon an, mwen itilize wi. Ou menm avè m te al nan sinema, nou fatige. Ebyen, you and I egala wi. Olye pou m di you and I went to the movies, you and I all time. Mwen ranplase you and I pa wi pou evite repetisyon mo you and I nan fraz la. Mwen itilize you. Se lè mwen pa patisipe nan aksyon an. Pa egzanp, You and John went to the movies, you all very tired. Ou menm avèk Jan te al nan sinema. Nou fatige anpil. Nou vrèman fatige. Men. Nou. Nou. Nou vrèman fatige. Men, di fè ke kounye a la mwen pa patisipe nan aksyon an, mwen itilize you. Olye pou m di you and John went to the movies, You and John are very tired Mwen itilize you and John pa you Mwen ranplase you and John pa you pou evite repetisyon mo you and John They Mwen itilize they se lè m ap pale de yon moun ki andeyò konvèzasyon an. Ok?

T antre de vwayèl sa a ap pwononse kòm lèt D. Ebyen, Patrik ak Pyè se zanmi. Yo ap jwe foutbòl kounye a.

Ok Mwen espere ke ti video sa te satisfè nou Ebyen si video a satisfè nou pa bliye ban nou yon ti like kòmante ede nou pataje l tou Pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an de fason pou w pa rate yon lòt kou anglè mwen pral fè ankò.